Coucou mes amis, kòman nou ye? Jodi a mwen pote yon bèl video pou nou sou chanèl la E video jodi a mwen vin eksplike nou yon pakèt bèl bagay ke si nou itilize nou nan lavi nou Nan jounen nou yo chak jou, yap rann lavi nou pi fasil Yap rann nou reyalize tout sa ke nou ta renmen reyalize pandan jounen an guys Ebyen guys, vin tande tout sa ke m pral di yo la pou nou mete an pratik pou nou ka rann lavi nou pi fasil E pa bliye guys abone avek chanel la like komante epi pataje video a bay yon zanmi ok. Premye bagay lan ou sipoze domi 7 et tan a 8 et tan par jou donk 7 et tan ou sipoze domi pou ka byen domi pou ka byen repozew demen lè w leve pou ka a tout dispozisyon pou al fè tout sa ke ou ta renmen fè pandan jounen. Sak pase lè w pa dòmi 7 èdtan? Lè w pa dòmi 7 èdtan pa jou, lè w leve nan maten, li fè kò a kraze, jan pou ta pran aktivite w yo an men, ou santi w fatige, ou pa ka pran yo an men jan ke w ta sipoze pran yo an men, ebyen li toujou bon pou w dòmi 7 èdtan pa jou. M ka konprann gen nan nou ki travay, ki al lekòl, donk nou pa gen ase 7 èdtan pou n dòmi. Men, nou gen yon ti tan pou n dòmi. Al dòmi, pa rete sou rezo sosyo pou nou ap gade e fè vye kòmantè anba videyo moun epi pouw pa dòmi. Donk lè w gen ti tan an, pran l pou w dòmi paske li ap bon pou ou anpil ok. Lòt bagay ankò se ke ou sipoze pratike egzèsis pou al fè spò. Donk je m te pale de sa deja nan yon videyo, si w pa ta gen posiblite pou al fè spò, Fè spò lakay paske li bon pou ou pou fè spò chak jou. Non, m pa di chak jou non paske ou ka fè 3 3 fwa pa jou, 3 fwa pa semèn oubyen 2 fwa nan yon semèn ok. Ou al nan yon klèb ou al fè spò chak tan paske li ap bon pou ou. Lè w pratike egzèsis lan sa l fè pou ou, sa l fè nan kò w? Li rann kò w djanm, li rann kò w donk tout obstak kòmsi pa egzanp ou pa santi w fatige twòp pandan jounen an. Lè w al nan spò a, li kòmanse jounen w byen, ou prè pou afwonte tout sa ki vin touche mou pandan jounen an. Donk li toujou bon si w te ka pratike egzèsis, ou pratike egzèsis paske li ap bon pou sante w anpil, e l ap rann kò w djanm, epi tou l ap fè kò w byen bon ok. Donk li toujou bon pou w ale nan spò ok. Lòt bagay ankò guys, li toujou bon pou w fè yon plan pou semèn. Ok fè yon plan pou semèn ou kisa w gen pou fè èske w ap sòti èske w gen yon bagay enpòtan pou fè paske lè w fè yon plan pou semèn ou li bon anpil toujou gen moun ki ekri sa ke yo gen pou yo fè pandan semèn nan lendi mardi tout sa yo gen pou yo fè pandan semèn nan yo ekri sou yon papye pou yo ka pa bliye paske dèfwa ou ka bliye ou te gen bagay nan pou fè la ou bliye fè l. Donk li toujou bon pou ekri sa w gen pou fè pandan semèn nan pou w ka pa bliye anyen pou anyen, pa pase inapèsi ok. Donk l ap bon pou ou si w fè sa anpil anpil anpil guys. Apre sa lòt bagay ou sipoze mete disiplin nan lavi w. Lè m di disiplin, tankou pa egzanp ou gen yon lè pou w leve, ou gen yon lè pou w leve, ou gen yon lè pou w al nan spò, ou gen yon lè pou w fè tèl bagay, ou gen yon lè pou w al travay, ou gen yon lè pou w fè. tout bagay ok donk li bon pou mete disiplin nan laviw pou pou ka reyisi semèn ou byen ok. Lòt bagay ankò guys ou sipoze benyen lè w leve le maten m konnen gen kote k fè frèt gen moun ki pa renmen benyen tou m konn sa men gen moun nan sak fè l pa benyen se paske li frèt frèt donk lè w leve ou benyen li rann kò a byen. Byen guys. Li retire tout fatig. Donk li prè pou l kòmanse jounen an. Donk toujou benyen lè w leve le maten pou w ka gen yon bon jounen. Apre sa, toujou panse pozitif. Toujou mete de bagay pozitif nan lavi nou. M konnen negativite a li egziste men toujou mete pozitif lan an premye. Ok? Ebyen guys nou pral rive nan finisman videyo a kote ke janm di nou an nan tout videyo a bagay sa yo ke mwen di nou yo se de bagay pou nou mete an pratik se de bagay pou nou pratike paske yo ap bon pou lavi nou mete disiplin nan lavi nou gen yon lè pou nou leve Gen yon lè pou nou fè tout bagay. Fè yon plan pou lavi nou. Jan m di nou an, leve bonè, pa dòmi twò ta, rete nan telefòn, rete nan tiktok paske m konnen l ap mennen nan moman an. Pa rete nan bagay sa yo pou w pa al dòmi paske lè ou dòmi byen guys, nan demen maten ou prè pou etidye, ou prè pou al travay. Donk m di w, mèt di w sèvo a li frèch lè w dòmi byen, li bon pou anpil. Donk li bon pou ou dòmi chak jou 7 èd tan pa jou janm sot di l nan videyo a epi fè yon plan pou lavi w pou semèn nan pou w konnen a ki lè w ap fè tèl bagay pa rete nan rezo sosyo epi mete disiplin nan lavi nou epi fè egzèsis chak jou paske li ap bon pou nou anpil guys ebyen guys sa se te videyo a sa pou jodi a. Mwen espere ke nou renmen videyo a e mwen remèsye nou chak ki gade videyo m yo, nou chak ki bay yon like, ki kòmante, nou chak ki pataje videyo mwen avèk yon zanmi, mwen di nou anpil mèsi, mèsi pou sa guys. Ebyen, videyo a pral fini, n ap wè nan yon lòt videyo. E pa bliye abòne avèk chanèl lan, pataje videyo a e bay yon like ok. A la pwochèn!